Hello hello Kman nou ye se zanmi nou Frances ki antre nan kay la avèk yon nouvo video pou nou Kòm nou ka ap gade mwen pa poste twò fasil sè jou si se paske nou konnen akoz de maladi a kap fè ravaj nan mond sa sa vrèman potem sa vrèman fèm tris men nou te toujou nan kèm mwen toujou renmen nou mwen toujou panse avèk nou mwen sonje nou anpil nou konnen nou se tout mwen ok san nou pa gen lavi ok video m pote pou nou jodi a e mwen vin eksplike nou kòman sa te ye pou mwen lèm te aprann ke mwen gen pou m fè tès kowona eske l te fasil pou mwen eske l te difisil pou mwen nou prale byen rapid mwen te rive nan travay nan lendi maten epi m te aprann te gen 2 moun ki gen. maladi a. Wouuh sa te vrèman fè m mal. Aprè ankò mwen te aprann ke fòk tout lòt moun yo anlè a fè tès la. Sa se yon lòt nouvèl ankò ki te vrèman fè m tris paske m toujou ap mande kòman m pral fè fè tès sa paske kote m ap travay la yo fè tès la menm mwen toujou ap eseye mwen di mezanmi kòman m kòman bagay sa pral antre jis kote mwen ap antre l nan nen moun nan. Waww se pa t fasil pou mwen ditou. Mwen te gen pou m fè tès la nan menm jou a, te gen yon gwoup moun ki t ale, yo te vini ta, nou menm nou te chwazi rete pou demen. E m te fè yon nwit cheri m yo, mwen pa t janm dòmi tèlman mwen t ap panse avèk sa. Nan demen, mwen te oblije ale, mwen pa t gen lechwa, fòk mwen te fè tès la. Mwen te oblije ale. Lè m rive lopital la, epi yo te fè m chanje kachnen mwen te genyen an, Epi yo te poze m kèk ti kesyon, apre sa yo pran nimewo telefòn mwen te genyen nan men m nan. Epi m al chita, apre sa yo rele m sou telefòn mwen, yo mande m kote m rete, adrès mwen, tou sa lòt kesyon yo te bezwen. Apre sa yo mete m, yo antre avè m bò onzè, yo mete m chita nan yon sal pou kont mwen, epi yo di m mwen gen sèlman aksè avèk yon lòt telefòn, kounye a se pa telefòn pa m nan, gen yon telefòn anndan mwen gen aksè lè l sone pou mwen pran l. Mwen antre nan sal la avèk. 11 è, li midi, yo pa janm rele m, yo pa janm di m anyen. Mwen te vrèman tris, se te telefòn mwen, mwen te rete m ap jwe ladan l. Aprè lè l fè midi 45, yo te fann yo a vin sone, m al pran l. Yo te poze m yon pakèt kesyon, m ap site detwa ladan l pou nou. Yo te mande m depi kilè mwen te avèk moun ki malad yo. Epi yo mande m kisa m fè nan travay la. Epi yo mande m kisa m santi, èske m gen doulè, èske tèt mwen ap fè m mal, èske m gen fyèv, kòman m santi m. Apre sa yo mande m èske m fimen sigarèt, èske m pran tabak, èske m pran dwòg, èske m konn pran alkòl. Yo poze m yon pakèt kesyon. Mezanmi, mwen te santi m vrèman strese anndan sal la poukont mwen. Mwen te reponn tout kesyon yo. Epi yo mande m èske m gen lòt maladi, èske m gen yon konprime m konn pran chak jou, èske kòman m santi m bakay ya. M te santi m vrèman vrèman strese, m te santi m gen tèt fè mal menm moman an paske m t santi jan pè, m pa t konprann, mwen pa t alèz menm menm. Aprè sa, mwen chita, mwen chita, mwen chita, mwen chita, byen ta doktè a vin vini, lè l vini, Epi li di se Frances mwen di wi epi li vini li kontwole tansyon pou mwen li fè yon lòt tchekòp pou mwen ankò aprè sa li di m tout bagay ou ok tout bagay ok kounye a mwen pral fè tès la pou ou epi li te mete m chita li fè yon ti jan apiye tèt mwen konsa pou yo foure bagay la lan nen m fò m di nou doktè a te vrèman saj e se pat fasil ditou li te mete premye sa l fè li te foure l lan gòj mwen. E pandan 2 fwa. Aprè lèl fin fourel nan gòj mwen kounya li metel lap fourel nan nenm li kòmanse yon premye m paka sipòte zyem kòmanse fè dlo epi l kòmanse yon dezyèm fwa m rale menl oh li te vrèman saj li di mwen konnen li pa dous kòmsi lap molestaw men pran kè epi Mwen te arive fè tès la. Ok mezanmi men se pat fasil ditou ditou. Mwen te epi yo tou voyem lakay mwen, mwen la poum al travay ankò lèm jwenn rezilta tès la si li negativ. Kounya mwen lakay mwen mwen nan karantèn lakay mwen. Lè fini mwen te gen randevou vandredi poum te pran tès la, rezilta. Alò vandredi a rive mwen pat jwenn rezilta. Tout lòt moun ki t al avè m yo rele m y ap mande m, yo ba yo rezilta pa yo a negatif, e ou menm èske ou jwenn pa w la? Mwen te di non, yo pa di m anyen, yo pa voye ankenn mesaj pou mwen, yo pa rele m anyen pa tonbe. Sa te vrèman fè m choke, m di men non si yo bay lòt yo kòman yo pa ban mwen, ki sa k pase? Men mwen pa t gen anyen, aprè m te fin fè tès la, mwen te vin santi mwen nòmal, mwen pa gen anyen, mwen te vin santi mwen byen. Aprè sa. Lè vendredi a rive yo pa ban mwen, kounya gon demwazèl son venezelyèn li ye li dim konsa ke enben rete pou yon ti tan aprè wap wè si yo pa prele w mwen fè tout vendredi a anyen pa mache nan samdi li relem ankò li dim sak tonbe mwen di non anyen pa mache li di voye kwenta luto a pou mwen epi map rele yo lèl rele li pa jwenn yo. Epi li di m, Enben vè pita w'a eseye rele ankò. Lè m eseye rele yo, chans pou mwen, mwen pase. Mwen jwenn yo. Mwen te jwenn yon bòn nouvèl. Mwen te santi mwen kontan paske li te negatif. Bondye fè afè l jan l vle. Epi nan menm nou menm ki t al fè tès la, nou jwenn de moun ki enfekte. Sa vle di se travay Bondye. Moun sa yo yo jwenn nan, se moun ke m alèz avè yo. Se kòmsi mwen mete kach nen, mwen toujou lave men m. Men se tankou jan yo di maladi a frajil la, si yon moun manyen yon bagay wal manyen l, ou ka pran l. Tandiske nan menm jou m pral fè tès sa, menm moun sa ki enfekte a, li lonje yon po ban mwen pou m al pran yon bagay pou li, m al pran l, sa vle di Bondye nan amou l tou, Fè gras tou. Menm jan wap pwoteje tèt ou, toujou mete Bondye mande Bondye poul pwotejew tou. Epi moun sa li menm lèm pale avèl li dim pal la pozitif sa vle di Bondye fè afèl janl vle. E mwen kontan poum te fè ti video sa pou nou poum te eksplike nou kòman sa pat fasil pou mwen men mte arive fè.